Nèg la pran wout frè zanmi Dorsel Boumout anba Meyòt rivyè Òlè Nèg la gate zòn nan wi zanmi Vivi Mitchell Depi ou nan lari kò ap sote ou pa konn kilè yon kidnaping ap vin sou ou kilè yap vin tire sou ou Sèlman Vitelhomme wi zanmi. Do anbasad amerikèn nèg sa fèl sote wi zanmi tankou popcorn tèlman nèg sa tire wi antouka nouvèl la se vitelòm ki pa potel byen kap soufri zanmi men gen 80 pousan konfimasyon son frap mistik m tande gen reyinyon la zanmi nan baz bandi yo jan yo te konn fèl deja kijan yo te bay tèt yo wi zanmi.
Kon frè papi voye di anba limyè a gon bobo kap chavire oyè reswa Kon frè papi voye di anba limyè a gon bobo kap chavire Depi se nan koze gang nou ye Depi se moun kap fè moun abi Kap fè kadejak sou timoun Kap koupe tèt moun etc. To ou ta zanmi nap peye sa. M gon imaj zanmi k vin jwenn mwen sou kokorat san ras. M paka bay tout video yo zanmi nèg yo pran paket bann moun. Gon pèsonaj pami moun nèg kokorat san ras yo kenbe ou santi zanmi gon endinyasyon lakay pèsonaj la misye wè l pat dwe la. Map bon gade youn nan foto yo zanmi kom sa pa telman grav wè bon mpaka di gade gade tèt la zanmi li pran ti frap nan tèt e bal la fè 2 lè kout zam bal la fè 2 konmkonm ou wè sam di w rès imaj yo mpaka bon gade yo sa vle di pou bon plezi nèg yo zanmi yap bat yap bat moun yo. Nèg kokorat san ras yo. Kilè peyi a te rive la zanmi. Ti jèn gason pye atè k pat al lekòl ki pa konn anyen kenbe pèsonaj zanmi Weram tou sitwayen yon peyi ap bat yo konsa men apa timoun ou Zanmi ou pa konprann jan bagay sa a di ou son pèsonaj moun ki tal lekòl ki peye Tax kap viv nan yon peyi zanmi peye enpo wap viv nan yon peyi zanmi ou kenbe tèt ou dwat ou pa nan sak pa sa ou ki mennen ti travay ou pran swen fanmiy ou yap ou ti jèn gason pye atè ki pat al lekòl vagabon sanzave ap kalo a igwaz ap bo kout zam nan al ye la.

Bay tèt nou, bay peyi a yon lòt pèspektiv. Nèg yo bay zam avèk bal paske yo jwenn moun ki vle pran yo. Poukisa yo pa voye pitit pa yo atè gang? Yo pap janm fèl. Ebyen jodi a mwen di nou depi se gang ou ye wap mouri menm jan avèk Abel Joseph, menm jan avèk moun nap mache asasinen.

Pye tab ala wonn badè. M voye pye tab sou yo on lè. Paske CDD sa yo ki nan tèt peyi a la yo pa gen plan pou peyi
si w wè 7 fevriye rive Ariel pa demisyone pou l remèt peyi sa avèk yon gwoup òganize ki pou vini ki pou jere peyi a. ki pou gon plan, plan an se pou konbat ensekirite a nan 3 premye mwa yo, misye nan di m ki sò misye, m p ap pale men m gentan wè mwen menm,
paske yon nèg ki pran tèt yon peyi.
Lan nou san ti mou kouye fou, Boul dodo nou pran ti si Tètè ou Lan nou san ti mou kouye fou, Boul dodo nou pran ti si.
Sou mès prezidan te chwazi ou Menm prete w pa t ko prete sèman Ou fè twa zan nan tèt peyi a la e pa yon regle Menm yon boutik, menm yon twal, menm yon latrin Ou pa inogire. Nan tèt peyi a, anyen w pa fè ditou, ditou, ditou, ditou, ditou. Men lopital jeneral la kòm medsen, anyen w pa fè. Epi w pral travèse 7 fevriye. Yo te fè yon akò tèt pa tèt pa dwat, yo ba w aksè pou w rive 7 fevriye. Kounye a w pral travèse 7 fevriye san akò, san anyen, sou baz ou gwo nèg. Enben peyi sa, peyi manman w ak papa w. Est lè nèg sou pouvwa eske yo wè malè k pandje pou yo? Lè nèg sou pouvwa eske yo wè malè? Non yo pa wè malè. Men si nèg sa yo kite eklatman sosyal fèt nan pa tande la rezon, paske la rezon se pi bèl bagay. Se moun ki gen bon sans ki konprann la rezon. Sou baz gwo nèg kon nèg al janbe 7 fevriye ou vin ilegal menm ou via kò pa bò pouvwa menm devan je blan ou gen pou peye sa chè chè chè chè chè chè chè rete la medam mesye rete swiv m pa pral pale pou nèg pa di kem se on on on on pwofèt kap pote malè. Men son nèg pa ti moun piti, son nèg pa ti moun piti, yon peyi gen tout moun sa yo ladan, olye ke pou jwenn konsansus, olye ke pou w demisyone oubyen pou w remèt peyi a avèk yon gwoup òganize ki pou pote l a bo pò w paske w pa kapab, tout moun wè Ariel pa kapab. Tout moun wè Ariel gen soufri Alzheimer. Tout moun wè Ariel se dòmi maten midi swa. Tout moun wè Ariel pa konprann sa k gen atè a ditou. Tout moun wè Ariel pa renmn Ayisyen. Tout moun wè Ariel pa konprann anyen nan anyen nan zafè peyi. Men yo kite l la e moun k ap manje bò kote l yo pa di l sa. Yo kite l prale. N ap ban m repons medam mesye. N ap. Gen yon kapwal ki parèt li di m konsa, O o! Sa a kite pak la pou l al manje mango ansanm avèk frè l yo, epi se devan pòt isi y al vin sal. M di, O o! Se konsa nou pale a moun bò isi?
Kòm repons, Malerezman se ben inosan k pral genyen, se inosan k pral plis mouri, malerezman, malerezman! Men. Ou wè nan peyi, nan tout peyi, m viv Kanada la, m wè jan Etazini fonksyone, m wè jan Lafrans fonksyone. Moun yo demisyone lè yo pa kapab ankò. Men Ayiti, vòlè sa yo pap demisyone sou pouvwa. Yo yo vle ale jiskobou. Ale jiskobou. Men, m te di Jovenel Moïse sa, li pa t vle konprann, li pa t vle tande. M di sa w pa wè a, se li k ap pete zye w. Sal pa wè a lè ou wè ou wè m te di jovenel sal pa wè a se sa kap pete zyel epa lè jovenel moïse panse mandal preske fini lèl alèz la nèg yo manjel wi ou panse si jovenel moïse pat gon nèg tankou dimitri herald te bay responsab sekiritel Si l pa t gon nèg tankou Dimitri Herard te bay responsab sekirite palè lò responsab sekirite palè kot prezidan an e l te mèt anndan lakay li e kòmsi l toujou palè wi si l pa t bay Dimitri Herard responsab li pa t tonbe si misye yo te kite Rameau Normil nan tèt lapolis la èske èske Léon Charles t ap li Rameau Normil t ap likide l menm jan avèk Léon Charles. Yo pran tèt li, yo fèl jete Ramo Normil li banm Leon Charles epoutan tout se plan asasinal kap preparel pa janm konn sa e Leon Charles la menm avanl debake tout nèg yo di men sa nou gen poun fè lap pran du tan Bondye voye yon bagay pou ou l fè Leon Charles al fè yon sòti krab kòm chèf polis anndan vilaj de Dye yon pakèt Nèg swat mouri pou pran desizyon sou baz enkonpetans Léon Charles pou retirel nan tèt polis la ou kitel kontinye enben next time kiyès lap ye bat ou menm enben next time Jovenel Moïse gade si pouvwa sa pap kwoke nan gòj Ariel Henry nan pa tande la rezon paske nèg sa yo te mèt te konn li depi yo gen pouvwa yo tout bliye. Yo tout bliye, yo tout avèg. Yo tout bliye, sakalakawèl. Sakalakawèl, sakalakawèl.
Swiv pou nou wè. Paske yon nèg pa ka pa renmen tèt li konsa. Yon nèg, e sak pwoblèm lè nèg la pa gen fanmi an? Yon nèg ou pa ka pa renmen fanmi w konsa. Ou pa ka son baz enkonstitisyonèl wap dirije yon peyi. Ou pa gen konsansi sou fa pèsòn. Ou rive nan yon moman pou sòti bèl. Pi bon sòti ou ka fè se rann demisyon di depi 3 zan m gon peyi nan menm m pa fon m pa inogire yon twalèt m pa vin a pyès plan menm 5 kilomèt wout m pap fè nan peyi a m konsyan gang pran peyi a toupatou m pa kapab paske m pa konn anyen nan sekirite m pa kapab paske m pa konn anyen nan sosyete m pa kapab paske m pa ka fè anyen m remèt demisyon m demisyon m mwen remèt li li mèt yon jij nan lakou ki bagay sa nan cspj oubyen yon lòt kote ya pran ya met nan tèt peyi a an atandan pou yo jwenn yon isi a kriz la. Ou rete w ap pwolonje prale odela de 7 fevriye kote ke ou pa gen anyen k ap kenbe w an tèm de legalite. Ale! Konprann? Lè ti boul cho sa k dèyè l. Tout moun te konnen se mal fini. Rete tann pou n wè. Èske w konprann? Se paske gen yon pakèt blofè la nou wè k ap ranse de lotre kote. Pèp pa fè yo konfyans. Èske w konprann? Guy Philippe ou wè moun ap pale anpil. Menm Guy Philippe konnen l pa ka chèf. Menm Guy Philippe konnen l pa ka fè anyen. Guy Philippe konnen l pa ka nan tèt palè. Guy Philippe konnen l pa ka nan primati. Men l jwenn yon woulib yon pèp k ap ranse nan figi moun. Li tou ale nan liy kote pèp la voye l la. Li tou rete la tou pou l ka gen yon lejitimite pou l negosye. Èske w konprann? Kèlkeswa, m wè John Colem Morvan. Se vre m pa nan Guy Philippe, men m rekonèt li kòm yon aktè. Kiyès ki fè l aktè? Se pèp la ki fè l aktè. Paske Guy Philippe ki devre antre ann Ayiti kòm, kòm, kòm yon peti, l antre kòm yon gran, gras ak laprès kowonpi, peye pou yo vann li. Avèk yon pèp ki pa edike, epi yo vann li. Enben, le guerrier Guy Philippe, enben tann gè Guy a non. Guerrier pral delivre ou ret tann li paske li gen baton an li gen bagèt majik la nan menn li gen li gen li gen kle de solisyon an rete tann li paske nou bliye se tout ayisyen ki pou refè ayiti nou bliye ayiti sa se volonte ki pou refèl nou bliye ayiti sa paka fèt nan divizyon e bliye nou bliye lèm te di nou bon jachan son blofè sa nou te dim. Nou te di m gen pwoblèm pèsonèl avè l. Lè nou te kanpe nou di misye, men Ariel Henry pa lokap. Se la pou l mete grif li paske l kontwole le nò. Enben kounya l kite Ariel ale. Ariel pran plezi l. Ariel ap vini l moute Pòtoprens. Apre sa nou wè e kounya misye ap desann nan nò. Pwoblèm nan pa nan nò ankò. Pwoblèm nan kot Ariel Henry ye a. E sa misye al fè lòtbò a. Nou panse se yon bagay serye l al fè. Manti. Se divèsyon misye al fè. Se rale lap rale manifestasyon an okap poul pa frape nan lwès la nan dèyè Ariel ou konprann se divèsyon misye lap fè e tout otan ke nou gon peyi se nèg tankou Moise Jean Charles ki lidè politik nou nou poko gen peyi se katye nap nou genyen nou pa gen peyi nap toujou nan fatra tout otan ke nou gon peyi se Moise Jean Charles ki pa menm konn li. Se li ki lidè politik nimewo 1 nou, inivèsite a pap janm gen enpòtans. Se ti. E pa egzanp, lè m te di ke daprè se ke nou, m pa bezwen di daprè se ke nou venons de faire dans le Nord, m ka, m pa menm bezwen pwononse le a non, m di daprè se ke nou venons. Fè bon ou non. Gen lè moun chita pa konn vle di daprè se ke nou vle nan de fè m pa bezwen fè l sa. Ke franse se lang pa m, ke franse se lang pa m, ke franse se lang pa m. Lè sòlda an pa kite yon jennonm trantan e kòmkwadire se zòm la a vole 30 dola ameriken, lè sòlda de la minista e.

k ap fè divèsyon, k ap fè manipilasyon, ki toujou bezwen moun ki pou kraze brize pou yo, pou yo toujou egziste, olye ke yo itilize teknisyen pou yo al chita ak teknisyen k ap aprann nan inivèsite yo pou ba yo plan pou ede yo fè peyi. Gade si e pa, gade si e pa konsa peyi a ap viv sou fatra menm jan. M pa bay blag, m ba nou la non medam mesye. Se konsa yo ye. Epi gade tek gade politisyen bò lakay ou Canada. Gade politisyen bò lakay ou.
Sa kounye a, lè w di Bondye, fò w al chèche gade moun ki tande l la kisa l konprann? Moun ki di l la kisa k nan tèt li? Èske l konprann sa l ap di e moun k ap koute a èske yo konprann menm bagay? Paske sinon ou kapab itilize yon mo enpòtan, Bondye, Pou kenbe chèn ki nan sèvo a toujou nan sèvo a. Lè.